Mwen vle di tout frè m, tout sè m ki nan opozisyon yo, jodi a moman an rive pou nou kòmanse fè yon bon aprantisaj, se sa yo rele pou nou kòmanse nan pedagoji de l'alternance démocratique. Sa vle di, aprann konnen lè yon moun prezidan, lòt moun ki pou vin dirije a, se pou l al nan E, Leksyon Pou pèp la vote l Pou pèp la pou l vin dirije apati de sa l te pran kòm angajman ak popilasyon an. Menm jan mwen menm lè m te nan kanpay, m te pran angajman ak nou m te di m pral met limyè nan tout peyi a. M te pran angajman pou m te konstwi baraj irigasyon. M te pran angajman pou m konstwi wout. Se pou sa m pwofite okazyon sa maten an pou m tou di nou lantè ki genyen nan wout k ap soti Kankòk pou rive Vodrèy la. M vle vin di nou se sa k fè minis TPTC avè m la a, Nou pral lanse, nou pral met on vitès siperyè menm jan misye sot mete vitès siperyè nan Pòdepè. Menm, fon ti retire kach nen a minis pou, fon ti retirel pou pèp la ankò. Pou pèp la ankò. Menm jan, menm jan Pòdepè lèm deklare, lèm deklare kanaval. 6 desanm 2020, nan Pòdepè, lè mwen reti, lè m deklare kanaval 6 desanm 2020, m ap tande radyo, m tande yon gwo jounalis di, tande, tande, tande, tande, jounalis la di konsa, bon, yo t ap di prezidan sa a fou, prezidan resi fou. 6 desanm wi m deklare kanaval la fèt 14 fevriye gon lòt ki dil kòman ou fè di prezidan an fou a misye di monchè se sèl yon mirak ki te ka fè kanaval fèt nan pòdepè 14 fevriye enben mirak la fèt a kanpe m kanpe dèyèl nou fè boulva 3 rivyè a. Nou met limyè Pòdpe, nou fè kanaval, nou resevwa prèsk on milyon moun nan Pòdepè, kanaval fèt. Sa vle di, menm jan tou nan Nò a, m vin la pou m di nou mirak la ka fèt tou. Nou ka fè mirak pou nou fè wout Lenbe pou rive. Vaudreuil la. Wout pos Pon Visek lan pou rive ayopò a. Wout kote papa m nan, papa m defen, pou nan lye verite m nan manti, kote ki soti Madelin pou rive wo Dikap la. Pou yo. An pasan pa Boden, menm jan. Wout sa a mwen di a, anvan m vin la a, m te pale avèk minis la e m pale avèk responsab Bank Mondyal, sa vle di kowòdonatè Bank Mondyal nan peyi Dayiti, moun ayisyen ki responsab inite degzekisyon an nan ministè travo piblik. Misye di mwen ke etid. Wout la, y ap ekri minis la, m kwè, semèn sa a. Etid la ap pran twa mwa, sa vle di, ann di li, l ap kòmanse 22 mas, 22 avril fon mwa, 22 me fè de mwa, 22 jen fè twa mwa. Lè etid la fini, misye di m l ap pran on mwa edmi a de pou kontra yo siyen. An dadi 22 out, misye di lè kontra fin siyen, wout la, l ap pran 6 mwa pou l konstwi. Lè m di l kòman tout wout sa ap pran 6 mwa, misye di m non, l ap fè wout la an 4 lo. Pou n konprann byen, wout la mezire 6 kilomèt, ap gen on lo pou 3 kilomèt, on lòt lo pou 3. Sa fè 2 lo, sa se pou wout la. Pou pon yo, gen pon sou larivyè Odikap la, ki s on pon kolonyal, Yo pral fon lòt pon sou kote l. Sa vle di sa ap on lo. Rout la gon seri de dalo, sa se ti pon ki pi piti yo. Msye ap fè avèk li on lo. Sa vle di rout la ap gen 4 lo. On lo 3 kilomèt, sa vle di 2 lo 3 kilomèt 3 kilomèt. On lo pou pon. Sou rivyè Okap la e Olo pou Dalo yo. Sa vle di wout la sipoze derape vre nap wè travay yo apati de fen mwa dout yap dire 6 mwa se sa misye banm kòm garanti minis ou menm wap gen pou rele reprezantan bank mondyal la blan ki reskonsab li a di li prezidan an sot pran angajman devan bòs li men bòs mwen men bòs la pèp la msot pran angajman devan bòs la bòs la konnen ke wout la ap kòmanse fen out. Pou l fini, septanm, oktòb, novanm, desanm, janvye, fevriye, out sa fini nèt. Sa vle di mwen menm m pral ale m, men fòk pèp la apati de mwa out li wè wout SOS la kòmanse. Kounye a pou zafè wout bodmè a, m vle pale de wout ayewopò a. Premye bagay mwen wè, mwen wè ke asfat ki la minis, Li an domaj anpil. Sa vle di gon fòk gon gwo pase mèt fèt ladan li. Dezyèman, pati, pati ki poko fèt la, sa a se nan men w li ye. Menm jan w te ban m, ou te fè mirak la m mwen Pòdepè. Kòmanse konprann, bon, Pòdepè pa, pa gen ayewopò non minis. Okap li menm ak Pòtoprens se 20 minit minis. Sa vle di ou pran yon avyon chap ou desann, delege a vin chèche w, Ou sipèvize travay ou, ou retounen a 11 zè Pòtoprens, pa gen pèsonn ki konn di w te kite biwo. Sa vle di se pou m di w mete ponyèt pou mwen pou boulva a k ap soti nan ri 5 lan pou w rive ayewopò a san delè li derape pou m kòmanse wè l asfalte. Sa san delè li nesesè. M ba w 90 jou, 90 jou jodi a 6 mas, fè m vin la a le 6 jen minis. Pou m mache sou boulva sa a m konnen l fini. Aetan! Aetan! Aetan! S on ti rès, tande! S on ti rès ki rete pou nou, epi se nan ti rès manda a m ap ban nou tout ti rès ki rete pou nou. Nan yon ti rès. Yon ti rès. Se ti rès manda a sa ap fè kont konsa wi. Alon ti res manda cho pou mè. Gadon chalè. Gadon ti res manda. Ti res manda a cho anpil anpil anpil anpil anpil. Ti res manda a gen kouran ladann. Ti res manda a gen maryon ladann. Ti res manda a gen baraj latanri ladann. Ti res manda a gen santral elektrik sent filomèn ladann. Ti rès manda gen santral elektrik Sen Mak ladan l, santral elektrik Akayè, ti rès manda gen santral elektrik Jakmèl, li gen santral elektrik Pòdepè, ti rès manda gen santral elektrik Okay, Sen. Ti rès manda sa gen santral elektrik Sen Rafayèl, ti rès manda gen Konstitizyon Ti rès manda a genyen. Eleksyon! Anmwey! Anmwey! Alon ti rès manda papa. Boude a boude! Ti rès manda sa a, son ti rès manda k gen anpil chay sou do l konpè. Sa vle di se pou m di nou, e se li menm wi k bay tout pwoblèm sa yo. Pwoblèm pwoblèm! Paske, jan gwo mesye yo di l la, gon gwo adaj fransè k di w. Les mauvaises habitudes ont la vie dure Sa vle di, sèt istwa Nou sonje lòtrejou lè m ap pale m di gon seri de moun ki gen move mès fò w ba yo yon tap sou do men bagay tap sa a se pa de pawòl anpil li fè men si w pa ba yo tap yo p ap konprann Gade yon santral la a Gade nan eta pou yon ekip nèg kanpe pou yo pran santral elektrik pou yo mete l

15 ans santral sa fè kanpe. Gen timoun la ki poko menm gen 10 ans. Timoun piti sa yo ki devanm nan la, yo pa konnen kilè santral sa, kilè, yo pa yo pa janm tande bwi sa nan zòrèy yo. Jodia m ban nou garanti a pati di 6 me map nan Okap le 6 me minis ranje bagay la byen mwen le 6 me poum vin tande bwi santral la nan zòrèy mwen. Le 6 me mabokap map tounen sent filomèn poum vin derape santral elektrik sent filomèn nan mwen di tout moun sent filomèn tout moun okap mèsi pou akèy chalere sa ke n ban mwen men m vle di nou pa bliye sa pèsonn pap la pou vin retire nou. Pèsonn pap la pou retire nou nan pwoblèm nou ye, se nou menm ki pou met tèt nou ansanm pou nou fè sa yo rele yon batay kolektif. Menm jan moun Pòdepè, m pwofite salye yo la, yo met tèt yo ansanm, gade ki kote moun Pòdepè ap mete vil yo a jodi a. Menm jan moun Jeremi. M pwofite salye yo la. Yo met tèt yo ansanm, gade kote moun Jeremi ap met vil yo la jodia. Menm jan sa a devan nou moun Sen Filomèn, m ap mande moun Okap, mete tèt nou ansanm pou nou kapab mete vil nou an deyò, pou Okap ka elektrifye 24 sou 24, menm jan m sonje nan kanpay elektoral mwen, lè m te pale de teleferik ki pou monte Sitadèl, m wè anpil moun te di, o, sa prezidan an di la? M pwofite jodi a, 6 mas 2021 an, pou m voye yon nouvèl bay moun Okap k ap viv nan dyaspora a. Pwojè teleferik la, li pa nan tiwa non, li la. Men pou l fèt, li pa ka fèt ak piblik. M pwofite moman sa a. Pou m di ansyen senatè Dieudonne Numa ki li menm ki te nan ministè touris, jodi a m ap di l, m ap di yo, kote yo ye a, fò yo kòmanse konprann nan mitan vil sa a, dyaspora a, moun Okap, moun Okap ki nan dyaspora a, pwojè a se yon pwojè 15 milyon dola l ye. Minis Zephirin Marc la a Ou la a Minis Zephirin la a Sa vle di M mande moun Okap moun nan dyaspora a Nou l ap Li gen dwa difisil pou nou jwenn mwen men men l p ap difisil pou nou jwenn Delege depatmantal la Pou nou jwenn Minis Zephirin Li p ap difisil pou nou jwenn Majistra a ki la a Katèl la k la a Ki gen 3 mè yo k la a Minis Zephirin. Paske mwen pran desizyon an pou teleferik la Majistra Yvon m kwè w ap tande m byen wi Ou menm se vis prezidan asosyasyon majistra yo ke w ye Bon sa m pral pale la sou teleferik la m bezwen m bezwen w silans Klòch la m tande w m wè w m wè bwat la m wè l m wè bwat la w pa janm m pa janm sispann sonnen m wè bwat la. M pa gade, kò pral kontan mwen mwen mwen mwen mwen Bon sa vle di an fèt an fèt sa m pral pale sou teleferik la m bezwen zòrèy nou zòrèy nou m bezwen sa m pral pale pou teleferik la m bezwen zòrèy nou sonje m te fè kanpay nou sonje sa avèk Teleferik sou Sitadèl la. Etid la fini, li revele se 4 kilomèt edmi pou nou soti lòt bò Milo pou nou monte Sitadèl nan teleferik la. On teleferik kap kap mennen 500 moun lè pa è anwo a. Konben kòb lap koute? 9 milyon 500 mil ewo. Sa vle di, tande sa map di nou byen, tande byen. 9 milyon 500 mil ewo, sa vle di anviwon 10,5 milyon dola. Sa se sistèm teknik la. Travo jeni sivil yo, an n ta di y ap koute yon lòt 3 milyon dola. Sa fè ke teleferik la n ap pale de 13 milyon a 14 milyon dola. Jodi a mwen menm kòm prezidan peyi a m pran desizyon pou ke moun Okap ki nan dyaspora, moun Okap ki rete Okap, moun nan Nò an jeneral pou yo met tèt yo ansanm pou nou kapab fè se sa yo rele yon patenarya piblik prive. Se sa yo rele yon PPP. Sa vle di leta ayisyen n ap la, n ap pare. Pou nou kapab ankadre nenpòt ekip moun, m pale byen, moun serye, moun ki kapab, paske Okap chaje moun serye ladan l, Okap chaje moun ki kapab. E fò n pa bliye, m ap ban nou yon lòt poul ankò, m ap ban nou yon lòt poul, genyen. Genyen posibilite atravè sèten bank, si yon bank pa ka finanse l, yo ka fè sa yo rele yon prè sendike. Sa vle di plizyè bank met ansanm yo prete ki pou pèmèt ke 14 milyon ou 15 milyon dola k bezwen an, nou jwenn li anndan sistèm nan. Oubyen dyaspora a tou nan leve fon pou nou monte sistèm teleferik la nan patenarya piblik prive. Paske. Leta li menm, li gen dwa deside konstwi l, men menm si l konstwi l fòk gon moun ki pou jere l. Fòk gon moun ki pou jere l. Se pa leta k pral jere l. Se pou sa jodi a, majistra Yves Rose, ki se vis prezidan asosyasyon mè yo, mande prese prese pou ta rankontre avèk prezidant la, m pale de majistra Ziki, avèk majistra Milo a, delege depatmantal la, Notab nan Milo, notab nan Okap pou rapidman pou wè pwojè sa a nou jodi a 6 mas anvan 31 mas pou nou wè kòman nou ta remete l sou pye paske konpayi ki ap fè teleferik la se 2 sèl konpayi k fè jan de bagay sa yo dan le mond antye yonn rele Doppelmayr ki s on konpayi otrichyen Lòt la rele Poma ki se yon konpayi fransèz. Pa gen dimil. De grenn. Enben sa k ap travay sou teleferik Sitadèl la, se konpayi Doppelmayr, konpayi otrisyèn nan. Se pou m di nou ke moun yo, tout sa nou di nan kanpay la, pa gen youn ki pa posib. Menm jan avèk Lise Lekselans la, m vle pwofite okazyon an pou m di nou, premye Lise Ekselans la, Se nan nò ke l pral konstwi. Kote timoun sa yo ki devan m nan la? Timoun ki pi entèlijan yo, jan m te di l nan kanpay mwen, k ap fè mwayèn 8, 9 lekòl, pou lè yo fin fè sizyèm ane, pou se pou yon kòd kabrit ki nan men yo. Premye Lise Dekselans la ap koute 28 milyon dola, l ap konstwi nan Kafou Lamò. M tou anonse nou la. Konstriksyon sa a sipoze kòmanse apati apati de ete 2021 an. Sa vle di ete a k ap kòmanse 21 jen, k ap fini 21 septanm. Konstriksyon Lise Dekselans sa m te di nan kanpay la, lè yon timoun fin fè sizyèm ane, l ap fè mwayèn 8, l ap fè mwayèn 9 lekòl. Se pou kòt kabrit pou l kenbe. Jodi a, lise a pral konstwi sou 52 kawo tè nan Kafou Lamò. Pou pitit pèp la, timoun ki pi entèlijan yo, leta pran yon gran anchaj depi setyèm ane jiskaske yo fin fè inivèsite yo. Se li m te pwomèt. Se li m te pwomèt. M jwenn fon an e m pwofite remèsye peyi Taywann. M pwofite remèsye l piblikman nan non timoun sa yo. Nan non timoun nan peyi ap fin fè sizyèm ane yo, se li menm k ap met kòb la ki pou pèmèt pou n konstwi Lycée d'excellence la, on lise kote y ap kab pran timoun yo, timoun yo ap ka ret anndan an menm, yo p ap bezwen al lakay yo, ap gen entèna annan an. Se pou sa n te vote m, tout sa n te vote m yo, e se pou sa nou wè batay pete an tou wi, paske tout sa n te vote yo, tout moun gen tan wè wout kote y ap fèt, epi batay pete. On vye ti rès manda, on vye 11 mwa kreten, 10 mwa 29 jou. Poukisa tout goumen sa la? Poukisa tout goumen an? Bon ane pa tiye nou mesye, se de twa ti mwa ki ka tiye nou. Kite ti mwa yo pou konstitisyon an fèt, pou lise dekselans konstwi, pou kouran mete nan peyi a, pou baraj irigasyon, pou baraj irigasyon an. Li. Inogire, dayè se 3 baraj nap fè. Nap fè baraj Maryon, nap inogire premye me. Nap fè baraj sou grand rivyè di Nò, baraj La Tannerie, kap inogire nan mwa jen. Epi nap fè baraj sou rivyè Masak nan Wanament. Moun. ki rete nan ba maribaro yo sonje depi anvan m te prezidan m te konn al anba m al travay baraj sa ap konstwi etid li fini travay ap kòmanse fèt apati de mwa davril la se se sa nou te voye m fè travay nou te voye m travay m pa konn konba pèsonn m pa konn kòman moun konba moun nan m pa nan konba pèsonn m pa nan konba pèsonn m p ap konba pèsonn e m di nou sa yon moun ki bezwen goumen se pa mwen w ap jwenn. Chèche moun, chèche moun, n abitye fè batay avèk yo deja mwen menm mwen vin goumen ak pwoblèm pèp la moun okap pa gen kouran m vin goumen ak pwoblèm kouran an se li k mennen m la jodia m vin goumen ak li sa vle di moun sen rafayèl moun sen michèl de latalay moun mamlad moun piyon moun laviktwa moun rankit Moun sè kaka varal, moun monben kochi, se pa moun yo ye menm jan avèk nou? Se pa moun yo ye menm jan tout moun? Se pou sa nou pran desizyon, nou konston santral Sen Rafayèl 7 pwen 2 megawat pou n limen tout moun sa yo, paske se moun yo ye menm jan tout moun. Moun Karis yo, moun Mont Òganize, moun moun Valyè, moun Kapotirik, se pa moun yo ye menm jan avèk nou? Se pou sa nou pran desizyon, nou konstwi. Rezo elektrik lakay yo, epi apre sa nou pral met santral elektrik lakay yo. Moun Valyè, m ap anonse nou la a, m ap Valyè le 22 mas, se nan limyè m antre, m tou di nou sa moun Valyè. M pa m pa antre Valyè nan fènwa. M tou di nou sa. Sa vle di mwen menm, m vin goumen avèk pwoblèm pèp la. Men gon seri de gen 2 pwoblèm anvan m ale m vle nou konn sa 2 pwoblèm sa yo pou n rete nan tèt nou youn ki rele ensekirite lòt la rele lavi chè sa vè 2 pwoblèm sa yo tande byen depi w tande gon gwoup nèg ki bezwen jete prezidan gen pwoblèm sa yo ou tande ensekirite a monte ririp prezidan an desann rirr. Enben nou menm, n ap goumen, n ap goum ak tout vakabon, ni otè entèlèktyèl, ni nèg ki gen zam nan men w, m di depi yon nèg konprann lajan w nan, sonje m te di sa wi, lè kòb la grate w, al bay li nan òfelina, paske ou wè si l grate w, se bandi w ap alimante avè l, lajistis ap arete w. Lè sa pap gen pèsekisyon pou politik non kou w wouj kou w nwa wap pran prizon depi w se moun kap alimante ensekirite nan peyi a paske nou klè nou pap pran l nan men pèsonn sa vle di ni otè entèlèktyèl ni

Kout! Kout! Kout! Sa vle di tou piti. Se pou sa mesye, dam yo ki chwazi pou moun achte zam mete nan men yo, moun achte katouch ba yo, se pou yo depoze lè zam. Lapolis Nasyonal ak Lame Dayiti se 2 enstitisyon ki la pou pote zam nan peyi a. Depi on moun avèk zam nan men w, nou konn sa sa vle di. Lè w ilegal ak zam, sa vle di ou fè lapolis pè. E nou konn lè lapolis pè sa sa vle di. Depi lapolis pè, sa vle di lapolis pa p rato w depi l pè. Sa vle di pa fè la polis pè ak bagay ki nan men nou yo. Sa vle di se depoze yo paske pèp la mande la pè, pèp la mande sekirite e se sa mwen menm mwen mande jodi a tou nan non pèp ayisyen an mwen di tout moun ki konprann ou gen zam nan men w, Zam ki nan menw nan al remèt li CNDDH la se pou sa m te fè l Komisyon Nasyonal Dezameman, Demantèlman e Reyensèsyon se pou sa m fè l Lè w gen yon pwoblèm Lè w gen yon pwoblèm rele yonn nan komisè yo Rele yo Rele yo paske lè w gen pwoblèm nan avèk zam ki nan men w nan zam ki nan men w nan ka detwi w. Zam ki nan men w nan, ou deside detwi fò avèk li, gon jou k ap rive, y ap detwi w ansanm avèk li. Sa vle di zam nan s on grenn wout li favè w. Menm si w wè, tande, menm si w wè zam nan, ou wè l ap antre, ou wè se bò legliz. Lè w wè yon kwa, ou konn se legliz. Lè w wè yon kwa, ou konn se legliz. Se kwa Bawon Samdi ou wè. Sa vle di se simityè tou dwat. Zam pa konn mennen w lòt kote. Depi zam nan men moun ki pa polisye, depi zam nan men moun ki pa militè, zam mennen w nan simityè. Se pou m di nou, se pou m di yo, tout òm ki konprann ke zam, zam ou kab pran l, Pou itilizel pou fè sak pa sa wap peyel chè sa vle di ou pral anba tè antouka moun sent filomèn m prale men anvan m ale m vle di nou yon bagay sam vle di nou nou chak ki la mwen vin la m vin inogire santral sa vle di m vin lanse travo santral elektrik la map tounen le 6 me okap Map vin inogire santral elektrik sa le 6 me map tounen. Menm jan nou wè m sot mache m vin la se konsa map vini vin nan santral la poum limen l pou okap vin gen 10 pwen 2 megawat anplis. Santral anba li 12 pwen 6 megawat. N ap travay, Direktè Depatmantal la ak la, pou n repare pou n repare maksimòm gwoup nou ka repare. Jodi a kon konben gwoup nou genyen Janmara k ap mache? Nou gen 4. Gen 4 gwoup k ap mache sou 8 e n ap travay pou repare lòt 4 yo, pa vre? N ap travay sou 8 gwoup, gen 4 k ap mache. N ap travay pou n repare lòt yo e santral sa a. Sa pral fè nou an tou Okap pral gen yon disponibilite de 22 megawat an tou lè santral sa a fin derape. Men se poko sa sèlman. M vle nou konnen kote nou voye m nan, pa bliye kote nou voye m nan, nou voye m pou m travay pou m te elektrifye Okap. Pou elektrifye Okap la, se pa sa sèlman, se pa sa sèlman, konpre m ap fè. Nap travay pou ke gwo pwojè Jan Direktè Depatmantal edh a konnen l, gen 3 gwo konpayi entènasyonal ki te vin vizite santral la deja. Yonn ki pare pou mete 50 megawat ki pral mache avèk plasma fuel, sa vle di avèk dlo apati de dlo lanmè. Yon dezyèm ki la pou mache ak gaz natirèl, yon twazyèm santral ankò kap ka mache ak gaz natirèl. Sa yo, sa yo, jan nou konnen l lan se pa mwen k pou siyen, m vle nou konprann wi. Lè pwojè a ekri, fò l ale nan Komisyon Nasyonal Mache Piblik pou yo analize l, pou yo apwouve l, apre sa pou yo voye l oke anrejistre nan Kou dè Kont. Si gen pwoblèm ladan l, yo gen dwa tounen l pou yon fraz ki pa bon. Lè yo tounen l fò yo korije l. Se pou sa ou wè mwen menm mwen pran desizyon sa a, mwen gentan ap enstale santral sa a an atandan ke kontra yo fin regle pou nou soti nan kesyon ti moso santral adwat, ti moso santral agòch pou n ka gen yon grenn gwo santral.